Bonjour, bonsoir guys sa pral debat de a ki lè wap gade video a jodi a m pote yon nouvo video pou nou kote ke mwen pral ba nou 10 sign ki kapab rann ke nou kwè ke yon nèg renmen nou tout bon mwen pap bliye pou m di dim merci avèk ou menm nan moman sa la kap gade video a merci avèk ou menm ki toujou pataje tout ti video ke m poste merci avèk ou menm ki toujou like li merci avèk ou menm ki toujou kite yon kòmantè anba pou dim sa ke ou panse de video a e merci avèk ou menm ki pa janm lage chanèl la. M pap bliye pou m salye Emilienne ki toujou swiv chanèl la, m pap bliye pou m touj pou m pou m salye JV promo 7 ki toujou banm yon love non sèlman ki like et ki toujou kite yon kòmantè anba e mwen pap bliye pou m di di mil mèsi ansanm avèk kouzen m Jory ki toujou gade tout ti videyo ke m poste so mwen te di nou sa deja lè m poste yon videyo kòmante anba pou kite non pou m kapab salye w nan videyo a so ann antre nan videyo a.

Premye siy nan se yon nèg ki renmen w tout bon, li pap janm di w kèlkeswa li pa gen posibilite, li pap janm di w pou al kouche ansanm avèk yon lòt gason sa pa fè l sa pa ba l pwoblèm. Paske jan m sot di nou toutalè a, yon nèg ki renmen w tout bon, li pap chwazi pataje w. Sa se premye siy. Yon nèg ki renmen w tout bon, li pap dakò pataje w. L ap trè jalou pou w. Dezyèm siy ki kapab fè ou detèmine ke yon nèg renmen w tout bon, l ap prè pou l fè sakrifis pou ou nan tout sans. Si posibilite l pa pèmèt li pou l ba w tout sa ke w gen bezwen apre nèg la, l ap fè sakrifis, bagay ke li pa t konn fè avan pou ou. So, sakrifis la trè konte nan yon relasyon. Sa se dezyèm siy ki ap fè w pou si ke yon nèg renmen w tout bon. Twazyèm siy ki ap fè w detèmine si yon nèg renmen w tout bon, nèg sa l ap prè pou ou nan tout sa ke w vle e li p ap ba w manti. Nan ki sans lèm di manti? Si nèg la pa gen posibilite poul fè sa pou ou, lap jis rive sou dirèk, lap pale avè w byen, lap fè w santi w nan po w, lap di ah manmi, m pap ka fè tèl bagay non, pran yon ti pasyans pou mwen, map wè sim kapab fè l etc. Lap mete w chita poul pale ansanm avèk ou, poul ba w love la, jis pou sa pa twò deranje ok. Sa se twazyèm siy ki ka fè ke ou sur ke yon nèg renmen w tout bon. Katriyèm siy ki kapab fè ou detèmine ke yon nèg renmen w tout bon, nèg sa a, lè l ansanm avè w, l ap gen anpil sajès, l ap respekte w nan tout sans. Lè m ap pale de respè, de kisa m ap pale? Yon nèg ki renmen w tout bon, li p ap chwazi fè w bagay ke l konnen ki p ap fè w plezi. yon nèg ki renmen w tout bon, l ap toujou bat pou l fè w santi w byen. Depi w nan yon relasyon ou wè nèg la pa fè w santi w byen se ke li pa renmen w tout bon. Paske yon nèg ki renmen w tout bon, l ap toujou prè pou sa. Senkyèm siy ki ap fè ou detèmine ke yon nèg renmen w tout bon, se e m te di sa deja, si w nan relasyon ansanm avèk moun nan, epi nou abitye fè sèks, epi nou abitye fè l san pwoteksyon dizon, epi yon bon jou ou just ou pa ou pa genyn vre ou jis fin gen règ ou epi aprè sa ou tèks li ou di bebe m pa wè règ mwen epi pou wè kòman nèg sa ap reyaji depi wè nèg la reyaji byen ou mèt asire ke plas ou la paske rezon ki fè ke li se youn nan rezon ki kapab fè w detèmine si yon nèg renmen w tout bon se paske depi w di yon nèg ke ou ansent depi nèg la pa renmen w tout bon depi se jwe l te vin jwe So sa toujou ba yo ti pwoblèm. Se youn nan rezon ki fè ke mwen toujou di nou a analize siy sa e e itilize l ansanm avèk yo pou w kapab wè èske yo renmen w tout bon. Sizyèm siy ki kapab fè ou detèmine si yon nèg renmen w tout bon, e m pa kontwole yo, m pa konnen si m nan senkyèm ou sizyèm, so sizyèm siy ki kapab fè ou detèmine ke yon nèg renmen w tout bon, nèg sa l ap toujou prè pou ou. L ap pre pou ou nan tout sans. E anplis, e l ap toujou fyè pou l pale de ou. Se youn nan siy ki kapab fè ou detèmine si yon nèg renmen w tout bon. E ankò, yon nèg ki renmen w tout bon, l ap toujou pre lè ou vle yon bagay, menm si li menm se pa sa l vle, so pou l fè ou plezi. lap aksepte ok setyèm bagay ki kapab fè ou detèmine ke yon nèg renmen w tout bon se lè nèg la pa gen pwoblèm pou l prezante w fanmi l zanmi l sa se yon siy depi w wè nèg la pa prè pou l prezante w tout zanmi l fanmi l. Plas ou pa la. Uityèm siy ki ka fè ou detèmine si yon nèg renmen w tout bon, se lè ke nèg sa l ap di ou rèv li, men ki sa l wè, men ki sa l vle, men ki pwojè l pou li ansanm avè w. Sa w dwe kwè nèg la pa gen okenn pwojè, depi l ap pale ansanm avè w se de sèks l ap pale, se de plezi l ap pale. Plas ou pa la. Nèg sa yon lòt moun lap prepare lap prepare jan de twoup sa yo ke map diw la la. Nevyèm bagay ki kapab fè ou sur ke yon nèg renmen w tout bon, se yon nèg ki toujou prè pou l pwoteje w, pwoteje w nan tout sans. Li pa dakò okenn bagay rive w. E nèg sa depi w di l ou pa two byen, depi w di nèg la. ou pa santi w byen se kòm si se kè l k ap rache, se kòm si se li menm ki gen pwoblèm nan tou. Ok. Sa se youn nan siy ki kapab fè ou detèmine ke yon nèg vle w tout bon. Dizyèm siy ki kapab fè ou detèmine ke yon nèg renmen w tout bon, se lè l, se lè l fiyanse avè w, lè anivèsè w, lè nèg sa fè w zo, sipriz, bagay sa yo, se lè sa ou ka di ke reyèlman la, m gen yon nèg tout bon. Ok M swete ke ti video a te sèvi nou, m pat vle fèl twò long pou nou te kapab gade li jiska la fen. Si gen yon bagay anplis kem pa ajoute, mwen espere ajoute li nan yon nouvo video e pa bliye ou menm ki pral gade video sa, siw poko abone, klike sou subscribe oubyen souscrivilse oubyen abone. Map vrèman kontan pou vin jwenn nou pou vin fè pati team sa. E ou menm kap gade video a siw te renmenl pa bliye like li. E pa bliye kite yon komantè anba a, lè map fè video mwen kapab salye w spesyalman. So se te yon plezi, se te yon, se toujou yon gran plezi pou mwen poum pote jan de ti video sa pou nou. M espere ke ti video a te sèvi nou. Babay tout moun, nap jwenn mwen ankò pou yon pi bon e pi bèl video. Je vous aime. Bye.